Si nap gade nap wè ayiti gen anpil pwoblèm politik nap tande wè nou wè peyi a cho men se tris wap tande tout bagay sa yo sa fè w vrèman mal prezantman m nan plas dèzan la nan plas dèzan epi mwen Montréal la se Montréal mwen ye epi nap tande nap gade video sa yo. Se vrèman tris, se vrèman tris moun sa ayisyen m ye, m ta renmen ayiti devlope, m ta renmen ayiti devlope men ayiti pap janm devlope vre paske gon bagay ou ka wè l yon moun pap chanje ou ta renmen yon bagay men ou wè bagay la pap janm mache ou ta renmen yon te gon dam Yon dam m konnen trè byen. M ap rakonte yon istwa. Li vle yon nèg ret marye avè l, men nèg la pa t ap janm marye avè l paske se fason l. M wè kòman nèg la leve, nèg yo Okap ye, yo gen disiplin, yo byen edike. Men epi dam nan tou. Epi lakay moun sa yo pwòp. Epi dam nan tou se pa yon moun ki te pwòp lakay li tou. I pa janm ka wè sa ke kisa ki koz ke nèg la pap ret avèm Ayiti pap janm devlope vrèman se tris paske m fè video sa paske m fè video sa paske tou gen anpil pwoblèm politik an Ayiti nou gen twòp pwoblèm politik tout jounen son pwoblèm tout jounen se brile se bandi se zam kote zam sa yo sòti. Ou konprann? E ale swiv istwa Ayiti a, gade gwo postè yo fè, yo mete tout prezidan ki te prezidan Dayiti. W ap wè sou Divalye pandan 29 an te gen yon trankilite. Men pandan trankilite a li menm, pèp la te gen yon trankilite, men Divalye t ap veye agoch, li t ap veye anba, te gen opozisyon ki te kont li. Apre. Endepandans yo se tout jounen yo fè se batay yo pase 29 ans trankil mwen m se ayisyen m ye m pa ka rayi ayisyen parèy mwen si m rayi ayisyen parèy mwen se w fou dènye degre m ye si m rayi ayisyen parèy mwen se lamèd mwen ye bon se w pèp mwen ye bon ok si m rayi ayisyen parèy mwen. Si yo atake m nan lari, kiyès k ap defann mwen? O, ou panse Kanada, si yon etranjè atake m, men gwoup Ayisyen ki la, m rayi Ayisyen parèy mwen, Ayisyen konnen ke m rayi yo, èske y ap vin ede m? Bon, si yo konnen ke m pa rayi yo tou, y ap vin ede m tou? E, nou tout nou gen pwoblèm antre nou menm, pwoblèm p ap janm fini. Sa rayi sa, paske gen yon ti kay. Sa rayi sa paske gon ti bisiklèt sa rayi sa paske fò lekòl bon dayè fò pou yon peyi pou avanse fò gen jeni nou gon pwoblèm ant nou menm mwen menm te enseye avèk de jèn mwen m pa fè inivèsite m rive yon nivo segondè 3 m te byen kontan lè m te wè yon pakèt jèn ki t ale nan inivèsite yo te nan menm klas avè m gen sa ki te gen plis difikilte pase m gen men ayisyen rayi ayisyen parèy li. E si y fò lekòl, si y fò lekòl, li p ap la pou ede. Okontrè se cho l ap vin bay. L ap pase lòt la nan betiz, se ri l ap ri. Si gon timoun ki lakay li, l ap maltrete l. L ap maltrete timoun nan. Paske timoun nan se pa timoun pa l, l ap maltrete. S on move pèp, s on vye, vye, vye pèp fini ye. Pèp sa pa bon menm. Fo pèp e toujou gen yon pwoblèm kont li menm. L ap di anpil bagay de dominiken, dominiken fè si, dominiken maltrete nou, dominiken maltrete w. Ou di dominiken maltrete w, men ou maltrete plis ayisyen parèy ou. Ou pa bay bon prèv. Dominiken e koupe tèt nou, dokminiken bat nou, men ou plis maltrete ayisyen parèy ou. Lè papye ayisyen parèy ou a bay fo papye, ou fè l peye. Ou fè l peye. Ou fèl peye yon lajan aprè sa ou fèl peye anba ankò li ka baw papye pou anpil tan epi ou fèl tann anpil nan biwo yo se wouk maltrete ayisyen plis parèy ou m bay di yon lòt bagay mwen m renmen pale de verite an nou di vrè verite a vrè reyalite ayiti an. Ayisyen pa mèt pa fon anyen, li monte yon ti machin, yon ti machin li montre, li jis fon, li pa fon anyen, jis yon ti tou cho. Men, konsa ou mete goumen avè l, ou bati, oswa ou lanse yon wòch, ou pete zye l, oswa ou blese l, ou goumen avè l, paske ou pa renmen Ayisyen parèy ou. Nenpòt ti diskisyon Ayiti la, nou rale manchèt sou Ayisyen parèy nou. Nou pran yo kawotchou, nou brile yo, nou mete yo nan kou yo, Ayisyen parèy ou. Jean Claude Duvalier fòkèt vagabon fòk di verite li te vann ayisyen parèy li a etranje se vre nèg yo mechan dominiken mechan bon pi mechan ke dominiken dayè dayè ou menm ou rayi ayisyen parèy ou ayisyen pa renmen ayisyen parèy li. Wap di dominiken lotre jou map tande sou entènèt yè anviron 4 jou dominiken rayi nou dominiken pa vle wè nou dominiken ap maltrete nou dominiken si gwo nèg ki ap di sa men eske nou renmen ayisyen parèy nou nou tèlman deteste ayisyen parèy nou depi ayisyen parèy nou bò kote nou nou paka pran santi kite se yon etranje ki vini bò kote nou nou pa tap fè anyen nou paka pran sant ayisyen parèy nou. Eske lide yo fè lafòs egziste ayiti se pa vrè se lamèd nap di tout sa se tenten pa kin gen lide yo fè lafòs bon fèt drapo 18 me a m pa menm m te konn fetel m pa menm wè lè map gade vrèman reyalite dayiti m pa wè pou ki rezon pou fete yon fèt konsa sa pou rezon fete yon fèt konsa yap pase sou entènèt kòman ayisyen pran yon lòt ayisyen tchwel epi leve li maltretel. Pwòp ayisyen parèy ou an nou pa kache sa bon ou pi mechan ke dominiken yon nèg ki te jwe avèw yon diskisyon li di w gèt manman w sèlman bon li di gèt manman w menm si li te di w anpil bagay piske li te di w gèt manman w lan ou tchwel li gen 6 timoun ou kite madanm li nan tristès li gen 47 an madanm li gen 45 an. Ou tchwel ou level epi way van li ou fel pase mizè ou fel tounen bef ou fe Saw vle avel kiyes ki pi mechan nou pi mechan nou son fokenn mechan nou ye nou pa yon bon pep nou son move nasyonalite se poutet sa ayiti ap toujou rete pov e depi nou renmen yon moun nou vle.

Lè w se prezidan tou pa ka pran de desizyon tou ou wè yon bagay se erè y ye tou si w pa ka sitiyasyon an la bagay yo la ou pa ka ou wè yon bagay men ou pa di anyen ou fèmen zye w ou pa di anyen se yon erè y ye siryen yo libanè yo ki gen yon pakèt richès yo epi jovenel konnen byen se yo k ap bay zam lè sitiyasyon an la dezòd la fèt ou pa janm fè. Ou pa janm fè pran yo pou ou la ou kanpe son erè ye son erè paske ou son chèf deta tout moun fè des erè mwen menm tou m fè des erè pa gen pèsòn ki pa fè tout moun fè des erè e bagay sa menm ogmante salè yo. Se yon bon ogmante salè minimum yo lè jovenel pat vle ogmante vreman salè yo il fo ti ogmante yo te mande yo ogmante yo enpe men se de zere sa tout moun pe fè de zere dan lavi pa gen pèsòn ki pafè nou mechan antre nou menm se pou tèt sa ke ayiti pov ayityen prete toujou pov nap di dominiken gen problem Ou se zanmi m se zanmi w m travay di ou wè m konbyen dane m travay m gen yon vye ti kay an tòl yon vye ti kay ki pa bon m fè kay la ou jalou ou rayi m wèy fè maji pou elimine m lè maten m bwè w poud e poutèt sa gen de moun latibonit yo di m yo pa nan retounen ayiti nou mechan nou menm toutan n ap tchwe ayisyen nou nan maji wi. Tout tan nap tchwe ayisyen parèy nou nan maji bon gwo nèg ki monte video menm ki monte sou entènèt al gade sou video gwo nèg menm son ougan li ye misye montre menm misye montre misye menm montre menm ke li leve zonbi a epi montre an blan ameriken yon vrè zonbi misye montre menm misye di menm li tchwe menm li leve eske se yon bon pèp nou ye o siryen menm li e e e kòman menm. Ou di chilyen yo chilyen o chili si chilyen yo mechan avè nou dominiken mechan avè nou men nou pi mechan toujou ou rayi pwòp ayisyen parèy ou o ou rayi pwòp ayisyen parèy ou epi ou vle moun renmen w mwen m pa ka rayi nou. Nou sa ayisyen pa renmn nou gen menm san avèm bon ok lè nou tout rayi lòt la lè gon gè dominiken gon gè antre nou menm kiyès kiyès ki pay defann nou konprann kiyès ki pay defann nou te gon te m chanje on lè te gon blan ki tap rakonte kap ban blan gon blan ki tap di a nwa pale nan televizyon li tap di. Yo di ke yo nou rasis, nou di nou rasis. Tout tan yap di nou rasis, se di tout tan nwa yo ap rale zam sou yo, yap goumen antre yo menm. Epi yap di nou rasis. Bon, nou menm nap di yo chilyen mechan, nou pase mizè plizyè kote, Brezil nou pase plizyè mizè. Bon nou menm nou pi mechan antre ayisyen parèy nou. Nou egoyis, nou jalou. Bon afè jalou a menm. Se fè nap fè mal bon afè maji a men tout tan nap tchwe moun parèy nou nou vin aletranje nou ta kite bay sa yo nou rete nap fè bay sa yo kanmenm la mwen wè al chaje bòkò chaje bòbo ozetazini florid chaje ougan epa zafè te gen yon nèg ki te di sa li pa rete nan zòn a ayisyen ayisyen mechan avèt ayisyen parèy li ayiti ap devlope jamè mon ami nap reve reve reve Te reve la menm Gen yon rèv rachte yon bèl kaskèt Jordan la m achte Jordan Men afè reve pou Ayiti devlope a m pap janm reve sa Bay sa son bay son pa di m negatif non son bagay m wè ki enposib Ayiti pap janm devlope paske Ayisyen twò pa bon Nou mechan twòp antre nou menm Si nou pa te mechan Ayiti tap devlope Nou gen anpil don nou gen anpil talan. Bon gwo bagay nap kache. Siryen yo, libanè yo gen tout richès la nan men yo. Malgre gen gen nan nou ki konn sa nou pa janm di yo anyen. Yo gen monopòl peyi a. Kòman peyi sa pral devlope? Men chè se domaj tout sou yon pwoblèm politik. Tout sa nou gen an nou brile l. Nou brile tout sa nou gen. Epi depi yon prezidan monte nou prezidan nou vle si prezidan nou vle sa ou vle sa epi se ou kap brile ou kap fè dezòd ou kap fè dezòd ou kap boule kawoutchou kite jovenel trankil pa gen pèsòn ki pafè tout moun ka fè dè zerè tout moun ka fè dè zerè dan lavi dayè si nou ta la plas li nou pa tap fè mye menm jovenel nan avantaj nou men gen anpil bagay ke nou pa wè ou konprann. Epi gen nèg kap di Aristide mechan li te bay zam wi Aristide te bay zam Aristide te bay zam vre li mechan men se nou tout ki t mechan an Aristide te bay zam vre pou fè dezòd se vre li te vin avèk bay sa men nou tout nou mechan pask nou mechan tou m tande anpil moun di Aristide mechan men se tout ayisyen ki mechan. Lè m di tout Ayisyen mechan, sa vle di si gen 70 pousan ki mechan, gen 30 pousan ki pa mechan. Bon, Ayisyen te bay zam, se yon mechan. Bon, ou menm la ki gen yon diskisyon avèk yon ti machann epi ou wè li mete yon poud pou w ka tchwe l, se pa yon mechan ou ye. Ou menm ki vòlè mari lòt la, se pa yon mechan. Ou menm kay kouche, kay kouche avèk madanm zanmi w, se pa yon mechan ou ye. Wou menm kay fè zen se pou mechan w ye Wou menm ki malfektè kap leve moun se pou mechan w ye Nou tout mechan Libanè yo siyen yo ki gen monopòl peyi a nan men nou epi yo pa vle n avanse yap peze nou Èske se pa mechan yo ye Yo tout se mechan Nou fè tout pati nan mechan Dayè son pèp mechan nou ye Nou gon timoun lakay nou fò nou maltrete Nou pa gen konsyans. Se nou tout ki mechan. Se de nou de, nou de mechan. E pou tèt sa a Ayiti, Ayiti pap janm chanje. Ap sispann reve. Rete reve ke Ayiti ap chanje, li pap janm chanje. Ayiti ap rete toujou peyi. Ayiti ap rete toujou nan pov. Toujou n ap rete nan povrete a, mizè. Gade la, n ap wè bèl bagay. N ap wè bèl bagay, men. Sa pap fè sa pap fè peyi a peyi a chanje menm se gade nap gade pou nou wè bèl bagay nap wè bèl bagay nan peyi moun la m nan al etranje la Canada wap wè bèl bagay men kondanasyon nou se pou nou rete pov kondan vrè kondanasyon nou nap wè bagay nan lòt peyi ki bèl men nou pap janm wè bon bagay bèl lakay nou. Travèse nap travèse nan lòt peyi pou nou wè paske nou pa gen tèt ansanm epi sispann pale di tèt ansanm tèt ansanm tout jounen nou gen tèt ansanm kote pou al gen tèt ansanm nou tout ap batay avèk ayisyen parèy nou tout tan nap kay ougan nap tchwe ayisyen parèy nou pa gen tèt ansanm tèt ansanm pa egziste pou ayisyen e ayiti. Haiti son fucking peyi de merd i ye pa gen anyen kap chanje vre son peyi ki mechan sa vle di ke rete di linyon fè la fòs la m pa renmen lè nap di sa nap di yon bagay se pa menm vre nou rayi lòt ayisyen parèy nou nap di linyon kòman vle linyon fè la fòs si m rayi nou pa pale de linyon fè la fòs la nan tèt mwen kòm m pap rete tandel sou entènèt. Bon fèt di drapo a nou pa menm breze fè fè ketel menm paske se pa vre se toujou menm bagay yo se toujou menm tenten yo bon se sa m tap fè video sa m te vle di nou sispann reve ayiti ap rete toujou pov ayiti pap janm chanje e pou tèt sa m fè video a mwen m bay verite a men son verite liye men son verite se pa bon se pa bon a di la verite men Se pa bon pou di verite a men se verite son fè reyèl ala bon jan.